Odèn di non, m pa, m pa, m pa plimen lanp lan, m pa gen gaz. Bonjou, bonswa a tout moun k ap swiv mwen. Map pwofite di yon gran mèsi a moun ki abòne sou chanèl la, moun ki poko abòne yo map di nou byenveni, se zanmi nou Yvonne, jodia mwen vin avèk yon story pou nou, yon istwa lè mwen te genyen premye mennaj mwen. Jan mwen te konn pran baton, jan papa m pa t jwe, jan ti sè m nan te konn ap bay tripotay de mwen. Gon lè, mwen, mwen bezwen al wè mennaj mwen, epi mwen pran pòz Mwen malad. Ah mwen gen tout doulè. Mwen gen kò fè mal, mwen gen tèt fè mal, mwen gen tout doulè. Epi mwen mande pa m di goud pou mwen al pou m al achte konprime. Men kote m pral achte konprime a se kay grann mennaj mwen an. epi lè m rive nou pran devo ke nou pral pale ka yon zanmi m ki rele Modlèn wi Modlèn ka yon zanmi m ki rele Modlèn men nou nou te vrèmen vrèman alèz tankou se li menm tankou ki te manman tankou ki te manman relasyon an ok kounya la menm Pandan m pral anba djanm su sa, ti sè m nan t ap ban m kontwòl, ti sè m nan t ap siveye m, mwen pa janm panse ke l t ap siveye m, li t ap ban m kontwòl. Epi nou ale kay m al anvan, m ale kay zanmi m nan anvan, apre sa mennaj mwen vin jwenn mwen, epoutan ti sè m nan ap ba nou kontwòl, nou pa janm konn sa. Epi nou antre andan nap pale ti sèm nan kache nan mi an li tande ke nou ap pale san konnen fè li ta rele mwen li pa relem non lal rele papam pou papam vin jwenn mwen pou papam vin pranm epi papaye menm menm nan ti sèm nan dil sa li vin avèk yon gwo papaye gwaz pou li vin bat mwen depi nan wout M te tap rele Modlèn! Ou plase pitit mwen an! M etèn lanp lan. Kite kay Modlèn nan. M etèn lanp lan. M kouri etèn lanp lan si l fin ouvè pòt la pou m ka gentan kache. M etèn lanp lan. Epi li rele Modlèn! Manman sitirèz! Move granmoun! Se ou menm kap plase pitit mwen fè pitit mwen vin kreve se ou kap plase pitit mwen an e pitit mwen yo gwòs sou kont ou ou menm kap okipel ou plase pitit mwen avèk vakabon ou menm kap okipel depi nan wout papam kòmanse ap pale ki fèm tande vwal mwen kouri etèn nan plan. Pandan mwen te nan plan map tranble mennaj mwen ap tranble m di mezanmi gade kote m pral mouri mennaj mwen ap kriye kriye l kriye a paske li konnen mwen pral pran baton li konnen papa m tchak papa m pral ban m baton kè l gentan ap fè l mal epi Modlène di pa fè m mal konsa.

Balèn di non, m pa, m pa, m pa plimen lanp lan, m pa gen gaz, m pa gen balèn, m pa plimen lanp lan. E pa m di, ok. Pa m di, m pral chache balèn. Pa m al dayò al, al achte yon balèn, m pa konnen se achte l al achte l oubyen se lakay li l al chache l. Ti sè m nan avè l wi, m, ti sè m nan ta tou swiv li mwen m ta sove a mennaj la. Han, ti sè m nan kanpe la devan. Ti sè m nan di, papa ale, ale papa, m kanpe la m ap veye w, pa p soti la. Yo pa gen tan sove m ap veye w la papa, ale. Hey! Mandanm ap joure ti sèm nan nan kè mandanm ap jourel. Mezanmi m di mezanmi gade kote m pral mouri jezi gade kote m pral mouri Hey! Kounya la pandan pou pa m ale Modlène Modlène antre andan li fèmen pòt la ti a m di ou antre andan ou fèmen pòt la li pap gentan sove li pap gentan soti la la map rete li pap gentan soti manman sitirè sa e ti sèm nan kap di kap di Modlène sa zanmi m nan sa li pap gentan soti. Epi Modlè menm nan ouvè yon fenèt, tankou men kay la gen yon fenèt ki bay sou isi pou al tonbe sou yon lòt kay ki prèske tankou e menm kay la ki kole yo chak nan yon chanm. Konsa l ye. Kounye a Modlè n al ouvè fenèt la jan l te fèmen l lan pou pou Èbi. Mennaj mwen an pase nan fenèt la pou l al tonbe nan lòt kay la. Kounye a mennaj mwen menm nan k ap pase anvan pa m vini, l al pase nan fenèt la pou l al tonbe nan lòt kay la. Kote l al tonbe?

Li chita pou nan li pran yon chèz la chita devan kote pou am pase a pou am ka wè ke li pat andan avèm pou am ka pa bat mwen li fè konn ke pat andan ansanm avèm la chita deyò pou am ka wèl epi mwen menm mwen antre ou konnen ou konnen kabann lontan yo te wo. Ou konnen gran granmoun lontan ou fò lontan fò kabann yo te wo. Mwen m antre anba kabann nan, mod modlèt fè m antre anba kabann nan li pran anpil rad, rad sal o bondye li vide sou mwen m koubi kò m konsa rad sal yo sou mwen, Dra kouvri kò m tankou son konsa, tankou son pakèt rad mwen vin tounen. Epi l pran de kivèt, li bare devan m. Li bare sou devan tankou pa m pa wè. La sè m nan pa janm deplase, sè m nan rete anndan devan la. Nou pap soti! O nou pap soti! Fò n twò pennen, nou pap soti la! Tèlman sè m nan son moun ki te, li te radi, li te, li te jalou, li te tripotay. Tout sa m fè kont li, tout sa m fè pou l al rele papa m pou l di. Manba baton. Mte konn pran baton anpil. Mezanmi timoun pa mandem. Mwen kache anba kabann nan map tranble, map tranble, map tranble, map tranble mwen pè. Pasem konnen m pral pran baton. Pipi kenbem. Mwen pipi tou piti map sere pou pipi a pa kenbe pipi a kenbe m oblije on rad kite sou mwen m pase kilòt la m pipi sou rad sa yo mwen sou rad kite kouvri m yo m pipi sezisman fèm pipi mwen pipi kilòt mwen santi pipi mwen pipi rad yo santi pipi epi lè pam vini m anba kabann nan map tranble map tranble map tranble m di jezi m pral mouri. M anba kabòn nan m ap tranble pa m vini pa m ni m pa m di mwen ouvè pòt la ouvè pòt la m vin pran vakabon an vakabòn anndan ouvè pòt la ouvè pòt la papa m menm nan wòd mòdlèn ouvè pòt la m li pa m antre pa m pase alimèt li men balèn pa m di kote yo pa m leve pandri pa m bay pa m leve anba kabòn li leve dra li pa rantre anba kabòn nan li leve dra l panche tèt li li pa wè m men m anba kabòn nan tankou on ti pakèt rad epi kivèt bare m ap tranble. Nan lè pa m, lè pa m soti pa m di, li gen chans pa m di Lola m konte di Yvonne te la. Lola di, Yvonne dan papa l anndan li yo kache, yo kache pou okipe pa m, ban m, ban m antre, ban m al chache pou ou, ban m al chache pou ou. Pa m di, Ann ale, tripotay, w ap bay manti sou tifi a kote l. Moun a modèn menm nan di konsa, Rolis nan pa pèmèt ou fè m bagay konsa, ou vin anndan lakay mwen, manda m ta voye ba ou wi, ou vin deboure anndan lakay mwen pou w di pitit ou la, ou wè si w wè pitit ou la, pa fè m bagay konsa Lizina, pa m, Pam di konsa pa mokipe pa map teke tèt Lola li kenbe Lola konsa pa dèyè Lola di an mache lap teke tèt sèm nan lap di an mache ann ale tripotay ou konn etou wè Yvonne an li fèm fè makak lap gade lap di bon mtou li te la bon mtou te pa kite yon zè bon manman antre manman antre lè lè mwen lè Madeline ap jwe Lola di manman rizèz manman antre Papa pou montre papa. Papa pou montre ma chache l pou l anba kabann nan. Li yon kote l kache papa. M tande l papa m tap veye l papa. Li anndan papa. Pa menm nan pòke l pam gentan antre papa m pa wè m. Menm anba kabann nan Èbi menm nan gentan pase nan yon fenèt li sove mwen m anba kabann nan. Lè pam fin ale pam pase pa devan lè l pase pa devan li wè Èbi chita sou yon chèz Èbi chita sou yon chèz avèk de twa ti mesye ap bay vla otan Èbi gentan Sove sove l te gentan anndan avè moun ki ta sove nan yon fenèt li gentan rive deyò lè lè Dèbi di lè l wè papa m mennaj mwen di lè l wè papa m li tèlman kè l tèlman ap kase l panse papa m jwenn li panse m mouri anba baton e papa m e papa m kenbe Lola dèyè Lola ap mache nan kè l li kontan paske Lola se yon moun ki tripotay Lola pa t vle wè m ni mwen ni mennaj mwen an tèlman l ap fè tripotay sou nou. Sa m fè lè pa m fin ale kounya e Modlin kou di Ifòn men l ale men l ale men l ale Ifòn men l ale kounya m pase pa dèyè kay la kounya m al kay mwen bon m ale yon kote ki byen lwen m ta ale sou moto m pa t tèlman byen non yon 15 20 minit konsa m ale apye solèy kouche wi mwen pè m reziyen m m ale m ale kay yon mennaj kouzen m Kele odrik kouzin nan rele odrik menaj li a mal lakay li a m di menaj li a sovem sovem papa m pral touyem papa m pral touyem sovem di ke e lakay ou m te ye ansanm avèw nou tap jwe jwèt kat ann al lakay la avèm papa m pral touyem ann al lakay la ansanm avèm kounye a li ale ansanm avèm lè nou rive m jwenn papa m chita anba galeri lakay li a lap kabicha konsa li tande vwa l tande bri pyem papa m gentan leve m igwaz li gentan devan l konsa ap tann mwen ti kout igwaz pwès nou konn igwaz pwès moun ki te la lontan yo. Ou konnen bras pwomès yo. Kap tann mwen. Li pa di, Ifòt, vin jwenn mwen, vin di m kote w te ye. Mennaj kouzen m kouzen m nan reponn. Li di, Non, se avè m li te ye wi. Ifòt nan yon bon tan, Ifòt gen nenpòt katrèt tan ansanm avè m. Nou t ap jwe jwèt kat. Nou t ap nou t ap jwe jwèt kat. Nou t ap fè jwèt mayèl. Nou t ap jwe ansanm avè m Ivòn te ye. Sa k gen? Poukisa w ap bat li? Ou pa vle Ivòn vin lakay mwen? Pam di non, an m panse lòt kote l te ye non e pa avè m m pa vle vin daka w non m panse lòt kote l te ye m panse avèk ti vakabon an l te ye wi an e avè w l te ye ok kounya la epi Lola reponn rizèz tout non rizèz papa e manti manti papa manti tèlman li bezwen pa m ban m baton a m joure Lola pa menm nan di non fè dan nou m ap joure Lola e m te rayi Lola on n pèpè m tèlman te vin rayi l paske li te Veyem trop avek ti menaj la. Eh Fernanda menaj la menm nan kisa fè li voye yon lòt zanmim vin lakay la poul konn tipa an bat mwen lè lòt zanmi an vini m di mpa pran baton ti enmi mpa pran baton mpa ka esplike non se ti sèm nan son bagay lal te sa ap veyem. M pa ka esplike kijan bagay la pase, m di di di zanmi m nan, di epi m pa pran baton. Sa rete. Panbach pou jis kounya m ap pale avè w, li pa janm kontinye kay Modeline nan anvan poutan m te la, ti sè m nan te gen rezon vre, tout lè se sè Dawou k kriye l nève, m anndan, epi pa m ap teke tèt li pa m di m pa lan poutan m anndan. Tande ti sè m nan s on moun ki te tou pòtay wi, o Bondye! Si gon moun. ki pran baton nan renmen menm jan avèm ekri l anba kòmantè a m tèlman pran baton nan renmen nan premye menajman m tèlman pran baton m pran baton m pran baton lèm fin pran baton se lè sa m damou plis m paka dòmi m konn fin pran baton menm jou a m paka dòmi san m pa wè menaj la esa fè yon paran ou gen pitit ou chita pale ansanm avèl. Lè w tande li renmen avèk on moun chita pale ansanm avè l, e pa baton k ap fè l kite avèk mennaj la, se pouse w ap pouse l plis damou, w ap pouse l plis renmen avèk mennaj la, se mete chita pale ansanm avè l, baton pa korije timoun, n ap fè timoun nou vin pi pa bon, vin plis rizèz, vin ap ba nou manti. Oh! M pran baton wi. M pran baton pou mennaj wi. M pran baton pou mennaj mwen an wi. Si gon moun ki pran baton nan menm jan avèm janm pran baton pou mennaj sa ekri anba kòmantè a. Soti pou ti sèm nan menm. Frèm nan menm nan ki okouran ke mwen renmen. Frèm nan pran yon fèy kaye yon gran frèm. Li pran nan bagay lè moun te ti moun yon gran frèm. Li pran yon fèy kaye tèlman l jalou. Li ekri nan fèy kaye a Yvonne. Zero, Lola, Dis, Ti sè m nan kriye Lola, l mete Lola a dis, Ivòn, Zero, Sa w konnen k pase? Dèske ti sè m nan pa nan renmen, mwen menm mwen gentan vini, mwen gentan nan renmen. Pase m pa ta viv ansanm avè yo, m ta viv ansanm avèk matant mwen. E apre m te vin fè yon ennan avè yo, m gentan vin nan renmen. Kounye a ke yo make Lola zero, Ivòn dis, paske m gentan nan renmen. Lem tande li ekri bagay sa m wont m kriye m kriye m kriye m telman wont Mezanmi sa se ti istwa sa m pote pou nou chak lem tande chak lem sonje ti istwa sa m telman kriye pou baton mwen pran pou ti menaj sa pou baton mwen pou premye menaj mwen timoun. M pa kwè gon moun ki pran baton menm jan avèm. M konn pran pòz m bezwen al achte yon bagay manti pou m wè mennaj la m pa ka pa wèl. Dènye baton mwen resi mwen pran m pa pran baton ankò se yon matant mwen ki banm baton epi san tou vide sou mwen m te tou konn sak rele doulè règ pou mennaj sa. Lè dènye baton m pran se yon matant mwen ki banm yon baton san tou vide sou mwen pou mennaj sa. E sa fè nou tout Kounye a nou vin te ofisyèl Paran nèg la paranm yo tout te vin fè reyinyon Nou vin ofisyèl Dènye baton Sam te pran Oh Mwen pran baton wi Ooh Sa se ti istwa sa m pote pou nou Ti story sa m pote pou nou an Pa bliye ban m yon pous Kòmante Pataje Mwen renmen nou anpil Ok Mwen renmen nou anpil Mwen renmen nou anpil M ap di mèsi. Mèsi a moun ki abòne sou chanèl la. Moun ki poko abòne yo map di nou mèsi map di nou byenveni. Bisous.